koute chè anpil pou Bondye. So m vin fè yon ti pale de Jameson Innocent. Misye t ap beni moun atravè mizik evanjelik la e yo vin pa tande misye, yo vin wè misye nan mond lan. M panse tout kretyen ta pran jenou pou misye, pastè yo met tèt ansanm pou yo priye pou misye. Ke nou moute rezo sosyo nap pale nap pale li mal pase nanm ni koute chè anpil. Nanm moun telman koute chè anpil jezi kite 99 moto pou yon sel la li tounen lal chèchel telman nanm moun koute chè anpil. M kwè nanm sa a ke kretyen yo pran jenou yo, ke legliz pran jenou, ke pastè yo pran jenou pou yo pou yo priye pou jèn gason sa a pou l tounen nan plas li. Ke nou kite lemond ap kritike, pale mal, simaye sou rezo sosyo, ap fè pale levanjil mal. Met tèt ansanm pou nou priye pou Jameson Innocent. Misye tap beni kominote kretyen anpil atravè mizik li, mizik lap jwe. Bèl bagay, lè wap tande l wap beni. M panse nan moman sa se lapriyè pou n lapriyè. Lè yon jèn tonbe nan mitan nou, lè l tap fè bon travay, nou gen dwa pat wè li. Lè l t ap beni nanm, nou gendwa pa t wè li. M panse pandan l tonbe a, li nan mond lan, se priye pou nou ta priye pou li. Ke nou ap pale l mal, ke n ap kritike l, pase pa gen moun ki bon ki pafè. Tout moun ou wè ki djanm, se gras Bondye. Tout moun ki pafè, se gras Bondye. Paske l di w si w chèche l, w ap jwenn li. Si w mande l, l ap ba ou, si w fwape, l ap louvri, si w rele l, l ap reponn ou. Jameson Innocent son jèn gason tande mizik li le maten lèm leve sou kont oum leve le swa lèm al domi se sou oum poze bèl mizik li tap beni tap beni beni nanm so ke pa koute paste ki ap di atis yo yo pa konveti vwe. Se priye pou n priye pou yo. Pase pa gen moun ki bon ki pafè. Tout moun ou wè ki pa tonbe, k ap bat lestomak, pa gen afè bat lestomak. Se Bondye ki fè w gras. N ap viv nan yon mond ki pyeje. Se gras Bondye, Le Pè, Le Fis, Le Sentespri ki pou fè w pa mele nan sos mond lan. So, priye pou jèn gason an. Jèn gason ki t ap beni nanm. te fè bèl album eske nou te sipote li lèl te nan mitan nou eske lèl tap fè konsè nou te sipote li eske nou te toujou avèk li nan aktivite li nou tap beni atravè chanl atravè album ni nou fon bon tan nou pa tandel li vin reprezante yon lòt bagay nou wè li nan mond lan ke nap kritike li. Priye pou li, pran jenou nou nou menm ki swadizan kretyen nou ki konnen pri yon nanm, yon nanm lajan pa ka achte l tèlman yon nanm enpòtan pou Bondye. Se priye pou li, pastè yo, m ta swete nou trase yon egzanp nan kominote ayisyen an. Pou nou priye pou nanm sa Jameson inosan yon jèn gason ki tap beni moun m pa kwè nap voye monte pou nou di atis evanjelik yo yo pa konvèti se sa nou pral monte sou rezo sosyo pou nap pale mal se priye met jenou pou jèn gason pou nou poul sòti anba grif èlmi an kotel ye a pou nou met jenou nou atè pou nou di yè legliz poton vik. 3 nou pran nanm sa e nanm sa nou te panse k peri e pase nanm vo yon nanm vo anpil pou Bondye l kite 99 mouton l al dèyè yon grenn li gen san wi grenn nan ki chape li kite 99 la l al chèche grenn nan tèlman nanm vo m panse moun ki kretyen yo ki di yo kretyen m panse nan moman sa m pral wè nou pral montre kretyente nou pastè yo te di nap chèche nanm se pa lajan nap chèche se pa sa sou latè nap chèche se nanm nap chèche pou Bondye e la m pral wè si nap chèche nanm pou Bondye pou jèn gason sa pou n tande l tounen nan plas li li tounen kay Bondye li pou l temwaye se legliz ki te kanpe pou li. Se legliz li pat wè pastè lidè evanjelis pwotestan ap monte sou rezo sosyo ap pale l mal menm jan a lemond ap kritike l pa bliye legliz lemond se atitid nou konpòteman nou fason nap aji fason nap viv yap swiv pou yo pran jezi m pa kwè legliz ta fè lemond pè vin legliz pè remèt nanm yo a jezi paske Kisa Jezi ye? Se tankou yon vye chodyè yo pa vle, lè yo di achte vye chodyè, vye kivèt, vye bokit yo repare yo, vye recho yo repare yo. Se lè lemond pa bezwen w, li kraze w, lemond fini avè w. Ou pa gen, ou gen kè plen nan je lemond. Yo pa wè w, ou santi ou pa gen lavi. Lavi w fini, e w al legliz, ou remèt Jezi lavi w, pou Jezi. restorew repare w paske se sa legliz ye pase li di ke sètin a un homme de gagner tout le monde ki pèsonal sak ta koz yon moun ta gen le monde antye pou l ta pèdi nanm li pase pa gen anyen ki enpòtan pase nanm yon moun Jameson inosan map priye pou ou ok map priye pou ou Jameson inosan Bondye gran fè Bondye konfyans ke Bondye al pou ou kote ou ye a dan le non de Jezi kri. Se pou kretyen yo met jenou yo atè pou yo priye pou Jameson inosan. Pou nanm sa pase nanm vo chè anpil. Lajan pa ka achte nanm. Tout lidè yo mete tèt ansanm pou nou priye pou jèn gason sa. Yon nanm ki vo anpil Jameson inosan. M pa ta renmen jan la plipa asanble konn fè l la pandan jèn nan te gen talan l tap itil legliz. Li t ap evolye nan mitan nou, nou pa t wè, nou pa t sipòte li, nou pa t ba l ankourajman, nou pa t fè l konnen, fè konnen valè li nan mitan nou. Se lè l fin tonbe nou di, a, li te twò cho, li te twò cho devan bann. M pa kwè legliz ap kanpe pou Annou. M panse legliz ap pran jenou yo, y ap kanpe pou jèn gason sa a, pou. Jameson tounen back lakay li. Mwen menm legliz lè yon moun tonbe se jenou mwen pran mpa nan kritike ap pale lòt avèk ap pale avèk lòt moun pou map palel mal pou map kritikel poum di aa jan misye jan frè sa te cho jan sè sa te cho non mpase legliz ap kanpe pou yo pa pou nanm sa Jameson Inosan dan le non de Jezikri mdeklare Kotel ye a se poul sòti dan le non de Jezi Kris se pou san Jezi Kris te koule pou li sou le bwa di kalvè a se pou san sa al kouvri li poul rachetel nan men lisifè paske yon nanm vo chè anpil m pa kwè legliz ap kite nanm sa peri anpil jèn jèn gason jèn fi ap peri nan mond sa. yo san jezi ke legliz kanpe pou nanm pase nanm vo anpil pou bondye mpa kwè se kritik nap ri jan le mond jan moun yo ap moute sou rezo sosyo yap pale kritik yap pale mal yap di eske yo te sipotel lel te legliz eske yo te ankadre li lel te legliz eske talan. konesans Bondye te ba li nan mizik la, èske yo te sipòte li? Èske se sa k fè l kite legliz? Èske l wè se nan lemonn li pral fè lajan? M panse nanm yon moun plis ke lajan. M pa kwè yon moun nan levanjil li pral kite levanjil poutèt pastè, lidè pa sipòte li nan M konnen sa anpil nan kominote ayisyen an. Timoun nan gen yon konesans anpil sou mizik kèlkeswa. Sou sa l gen konesans nan legliz yo pa peye l men m pa kwè l pral kite legliz pou sa poutèt yo pa sipòte l pase on m panse on kretyen ou konnen nanm ou vo plis ke lajan pou wap kite levanjil pou al chèche lajan aprè sa pou w di wap tounen nan plas ou m pa kwè son bagay konsa pa bliye èlmi an pisan Bondye tou pisan tout jèn ou wè k pa tonbe yo se gras Bondye. Tout moun ou wè k ret anndan legliz, anndan levanjil, k ap sèvi Bondye, k ap chèche Bondye, se gras Bondye. Sa ou wè k fè ki tonbe a, se bal lè men, lè yon grenn, wap gade lè, lè, lè sòlda yo, tankou ameriken, lè y ale nan lagè, lè yon grenn tonbe, sòlda. Yo pap kite kwa non yap pranl wi e konsa pou legliz lè yon grenn tonbe yo met tèt ansanm pou yo pran grenn sa paske yon nanm koute chè yon nanm koute chè Jameson inosan fò wap priye pou ou ok ok mpran rezo sosyo poum pale ou mal poum kritikew mwen menm se lapriyè paske lapriyè pa gen pòt li pa louvri pa gen chèn li pa kase pa gen montay li pa deplase pa gen. Kelkeswa pòt ki fèmen an lapriyè louvri l. Kote lajan pa ka antre lapriyè pèse kote moun pa wè. Ke Bondye al touche w kote w ye a Jameson Innocent. Ke Bondye fè w gras. Ke Bondye touche w. Ke nanm sa avan ane a fini dan le non de Jezi pou m tande Jameson Innocent tounen nan plas li. Jan l t ap beni legliz la, pou l ap beni nanm, pou l ap chèche Bondye. Pase, pa gon, poko janm gon moun ki pran desizyon pou sèvi Bondye pou sòti wont. Pa gon moun ki te, ki t ap sèvi Bondye, pou w di m ou kite levanjil, ou jwenn sa k pi bon an. Nan manti w ye, nan mansonj ou ye. Nan Bondye w, lavi w asire. Ou ka pa gen milyon, men sekirite w asire. Ou nan avyon an lavè w, ou nan elikoptè a lavè w, sou bourik la lavè w, sou bekàn nan lavè w, sou motosiklèt la lavè w, ou nan machin nan lavè w, ou nan travay la lavè w, w ap dòmi lavè w, sekirite w a se san pou san. Valè prezidan y ap bay sekirite 24 sou 24 epi. epi yo panse sekirite yo asire, sekirite yo pa asire, vrèman sekirite a se nan Jezi. Jameson Innocent sekirite ou asire se nan Jezi. Pa koute, pa kite sa moun legliz ap di de ou, tounen, vin pran plas ou. Wap sèvi yon Bondye ki fidèl, yon Bondye ki gran, yon Bondye ki reyèl. Pa gen anyen l pa fè. Map priye pou ou frè pam. Ke Bondye al pran w kote w ye a. Ke ane sa va fini dan le non de Jezi Kri pou m deklare pa le pwisan de Jezi Kri san Jezi ki te koule pou mwen pou Jameson Innocent pou tout sa ki pa bon yo pase l te vini pou moun ki pa bon yo li pat vini pou sa ki bon yo. Ke ane sa pa fini dan le non de jezi pou Jameson inosan tounen nan plas li tounen lakay papal pou lap sèvi Bondye pou lap bay Bondye glwa ap talan l avèk konesans Bondye bali pou l sòti nan mond lan m deklare ke nanm sa rachte dan le pwisan de jezi kri dan le non de jezi kri m deklare. Dan le non de Jezi Kri. E m mare tout fòs envizib, tout fòs ki mare Jameson Inosan pou rete nan mond lan kounya menm. Pa le san de Jezi Kri m deklare, m de anchene Jameson Inosan pa le san de Jezi Kri kounya menm ki te vèse pou li sou le bwa di kalvè. M deklare ke nanm sa jwenn libète. M deklare nan prizon kote Jameson Inosan ye a kounya menm m deklare kote èlmi an anchene l pou l pa wè. pou je l fèmen pa se yon moun ki nan le mond se paske li pa wè ènmi an bouche je l li tankou yon machin ki san fren tankou yon machin ki san fren ki pa gen limyè li pa konn kote l prale ke Bondye al pran Jameson Innocent pou l konnen kay Bondye li li asire lavi l asire nanm li asire ke Bondye fè gras ke Bondye. Ke Bondye ale touche Jameson inosan kounya menm dan le non de Jezi Kri. Mwen kwè lidè yo ke lidè yo kanpe ke lidè ke legliz kanpe pou Jameson inosan ke legliz kanpe ke legliz kanpe tout lidè yo mete tèt ansanm sak te divize pastè yo sa kap kritike youn lòt ke yo met tèt ansanm pou yo konnen nanm moun se pou sa Jezi Kri te vin mouri pou nanm nanm nanm nanm nanm moun tèlman enpòtan.

Ke legliz kanpe pou Jameson inosan paske nanm enpotan anpil Ke legliz kanpe Ke Bondye fè gras Ke nanm sa vini a la repantans Kel tounen nan plas li Ke legliz kanpe pou jèn gason sa Ke legliz kanpe Ke legliz kanpe pou Jameson inosan. Ke legliz kanpe, ke legliz kanpe, ke legliz kanpe pou ane sa pa fini pou Jameson tounen nan plas li. Mwen m telman konnen nanm enpotan anpil. Lem legliz la, m fet anpil atansyon le ap pale yon fre yon mal, yon se yon mal. Depi w ap kale pwa sou yon lot, sou do yon lot, m toujou ap di w fet anpil atansyon. Pa bliye wen Bondye ou pa jwe avel e Bondye ki te rele moun nan li fon grimas li tonbe ke Bondye level mwen m pa la poum jije m pa jij m pa avoka di malè a ou menm kap jije eske e bon ou bon kifè wap jije lot la kifè wap jije youn lot. M ta swete chak Moun ki di yo son kretyen son limyè yo ye son chandèl pou yo briye kote yo ye pou yo briye nan mond lan pou yo fè moun ki enkonvèti moun ki nan dyab ki nan lemond vin jwenn jezi se pa ou menm ki anndan legliz kap fè moun kouri ke legliz kanpe ke legliz kanpe pou nanm sa Jameson inosan. Dans le nom de Jésus Christ kounya menm par le sang de Jésus Christ m ale nan zòrèy yo kounya map pale avèw la dans le nom de Jésus Christ par la foi Alléluia dans le nom de Jésus Christ m kwè wap tande kounya menm ke le pè le fils le sentespri mete men sou w kounya menm al chèche w nan mond sa. Nanm ou vo anpil pou Jezi. Ke w tounen nan plas ou. Ke w tounen nan plas ou. Ke w tounen kay Bondye. Ke w tounen nan plas ou. Ke w tounen kay Bondye dan le non de Jezi Kri. Ke legliz kanpe pou nanm sa. Ke legliz kanpe. E pou legliz kanpe pou sa. Chak jèn gason. Chak jèn fi ki te nan levanjil. Ki kite levanjil. Ke yap monte rezo sosyo. Yap pale mal. Yo di. Men misye kite levanjil lal chèche lajan, lal chèche pouvwa, pouvwa se nan Bondye li ye, richès se nan Bondye li ye. Ke legliz kanpe pou nanm sa a, Jameson Innocent pou chak jèn gason m tou pwofite, chak jèn gason, jèn fi ki kite legliz, kite legliz poutèt yo kite legliz pou jan yap pale yo mal, pou jan. Yo pa kanpe avèk yo. Pou jan yap kritike yo yo kite legliz ke legliz kanpe pou nanm sa yo ke legliz kanpe pou nanm sa yo ke legliz kanpe pou nanm sa yo jèn gason jèn fi ke dyab la ap gaspiye nan mond lan pa de jèn gason de jèn fi baka ap gaspiye nan mond sa ke legliz kanpe pou yo ke yo trase yon egzanp sou Jameson inosan. Avan ane sa fini pou Jameson Innocent di wi m te wè legliz kanpe pou mwen sou rezo sosyo e pa mal yo tap pale m se pa mal legliz tap pale m yo te kanpe pou mwen yo tap lapriyè pou mwen m santi pouvwa Bondye le pè le fis e sentespri ta al rachte m pa lapriyè kote m te ye a. Li pa bon pou Jameson inosan pa la bouch li pou l di se aba m te bon kote m te ye a. Men s on fòs ki te mete m kote m t ale a. Men legliz te kanpe pou mwen, pastè m te kanpe pou mwen, lidè yo te kanpe pou mwen, legliz antye te kanpe pou mwen. Yo fè m tounen nan plas mwen. Jezi ap. ap pran nòt. Eske pastè yo, evanjelis yo, bishop yo, evèk yo, kèlkeswa tit ou gen nan legliz, ou menm ki pa gen tit legliz, Jezi ap pran nòt de ou, eske ou te kanpe pou Jameson Innocent? pandan l t ap beni moun? Èske yo te kanpe avè l lè l t ap fè konsèy? Èske yo te kanpe avè l? Èske yo te sipòte l? Èske de sa, de konesans li te genyen an? Paske m tande anpil atis kretyen kite levanjil, y al chèche manje deyò a paske legliz pa sipòte yo. Legliz just itilize yo, pwofite yo. Mwen kwè avan ane sa fini dan le non de Jezi pa la fwa ke Jameson inosan tounen nan plas li ke l pran mikwo pou lap temwaye grandè Bondye pou l di men sa Bondye fè se pa lòm ki fè l se Bondye ki fè l se pa lòm ki fè sa pou li se Bondye ki fè l se pa lòm ki fè l se Bondye ki fè l legliz te kanpe yo met ajenou ala ba le de twa moun reyini yo jwenn ansanm pou yo kanpe pou yon sòlda ki tonbe. Solda, lè yon solda tonbe, li pa sipoze rete atè a, se pou lòt solda yo met men ansanm, met tèt ansanm pou yo ranmase li. Jameson inosan, dan le non de Jezikri m rele w kote w ye a, dan le non de Jezikri, dan le non de Jezikri m rele w kote w ye a, se pou tounen nan plas ou, pou vin preche levanjil. Pou lòt yo ki te kite, pou yo retounen nan plas yo. Pou yo di non, pa gen yon pi bon kote yo ka alèz se kay Bondye. Pito m pèdi tout sa k nan mond sa, m pèdi tout richès ki nan mond sa, men nanm mwen ki vo plis pase dyaman, pase lò, pase kay, pase machin, pase viza, pase rezidans. Trump. Kèlkeswa sa k nan mond lan, menm lè yo ta ba w tout sa Trump posede, yo pa ka ranplase nanm moun. Tout sa Trump genyen, tout bilding li genyen, tout kòb li genyen, yo pa ka ranplase yon nanm. Jameson Innocent. Yon apèl a ou menm. Eske w ap kite èlmi an rejwi oubyen w ap fè legliz fete, w ap fè zanj yo bay Bondye glwa paske w tounen lakay ou? Legliz kanpe pou jèn gason an gen lavi nan Bondye. Ke Jameson inosan tounen lakay li dan le non de Jezi Kri. E tout jèn gason, tout jèn fi ki kite levanjil akoz jan legliz imilye l, jan legliz kanpe yap pale l mal. M pa kwè vrèman legliz moun ki konnen nanm, jan nanm enpòtan. pou Bondye. M pa kwè, m pa kwè lè yon jèn, yon jèn fi, yon jèn gason tonbe, se mal y ap pale l, se kritike y ap kritike l pou yo fè l kite le, kite levanjil, pou yo fè l chite. M pa kwè. Jameson Innocent tounen lakay ou Pou yon Bondye ki fidèl yon Bondye ki gran se li ki kreye syèl la se li ki kreye tè a se li ki kreye linivè a tout sak ladan yon jou mil an son jou pou li yon jou se mil an Jameson Innocent tounen lakay ou pitit gasonm. Jameson inosan tounen lakay ou. Pa gen anyen nan mond sa. Dayè ou wè tout tout tout gwo sesi gwo sela k al vann nanm yo pou yo byen mennen. Ou wè jan vi yo fini. Gad on pakèt atis ki gwo atis ki gwo sesi gwo sela. Pliske yo pa nan Bondye. E nanm yo al vann. Yo egrèt yo t al vann nanm yo. pou yo gen byen sou latè, epi yo peri, yo pral nan lanfè. Gon syèl pou ganye, gon lanfè pou epanye. Ou menm ki sou sou Soso Media kap tandem sa map di la. Ou menm ki poko gen Jezi, pa koute legliz non, pa koute. Sa pastè ap fè sa lidè ap fè sa sè fwè ap fè legliz ou kite legliz non ou menm ki poko gen jezi vin pran jezi wi ou konn konbyen tan ou genyen ou pa konn konbyen tan ou rete pa bliye gon syèl moun ki mouri nan jezi yo ganye syèl la moun ki mouri san jezi. Se nan lanfè yo prale. Pa bliye gon syèl li reyèl wi pa bliye gon lanfè li reyèl wi vin jwenn jezi jezi va ba ou repo ou menm ki santi ou fèb ki santi ou fatige nan mond sa ki santi lavi fini pou ou pa gen espwa. Vin jwenn Jezi. Li di l ap ba w repo. L ap ba w lavi pou toutan, lavi ki pap janm fini. Vin jwenn Jezi. Pa bliye, Bondye fidèl, Bondye gran, Bondye reyèl, li kapab. M tou pase nan moman sa jèn gason sa Makenson ki t ap ede yon pakèt jèn Ayiti yo pran tout sa l te posede nan yon otèl li t ap ede jèn gason jèn fi granmoun moun yo pa wè yo li t ap benyen yo. Met rad sou yo, mete yo nan kay, ba yo manje. Yo fè, yo ekzile l, yo fè l kite Ayiti paske yo pran tout sa l te posede pou l ede moun ke yo pa wè yo. Pran fòs, kouraj jèn. Bondye te wè ki travay ou t ap fè Makenson. Bondye pa bliye w. Bondye pa bliye w. M konnen w t ap fè yon bon travay. Gen yon lòt jèn gason ankò k ap fè yon bon travay. Gen lè yo pa wè, men sa nou wè yo fò n pale de yo. E pa lè yon mal rive yo pou nou pran rezo sosyo pou n ap pale de yo. E pa lè yo mouri pou n di yo te konn fè byen. Zòt pa fè moun. M kwè misye rele Dikenson. Makenson li rele tou. Misye ap fon bon travay. Yo pran jèn, pran timoun ki nan lari yo. Abiye yo, l fè mizik a. Timoun yo plen talan. Sa pou leta ta fè se misye k ap fè yo. Zòt pa fè moun. E Bondye kouvri w rèd. Bondye wè tout sa w ap fè yo gason. Menm lè yo pa wè w. Menm lè leta pa wè w. Menm lè pastè yo pa wè w, lidè yo pa wè w, e se travay pou yo ta fè wi, ranmase timoun nan lari, lidè yo, nanm, pran timoun sa yo, legliz kote nou ye, kèlkeswa legliz yo kote nou ye, m panse nanm sa yo nou ta sipoze, timoun ki nan lari, pou n ta konstwi kote pou yo, pou n pran yo, pou n mete yo, pou yo benyen yo, bwose dan yo, benyen yo, fè cheve yo, ba yo manje, sa e travay legliz. Mon jèn gason k kanpe Ayiti. Zòt pa fè moun. Ke Bondye, ke Bondye al touche w. Ke Bondye beni w gason. Kenbe. Kenbe. Fè travay w ap fè a. Se Bondye k ap peye w, se pa lòm k ap peye w. Makenson. Pa ti travay jèn gason sa tap fè Ayiti non. Epi se se kote yo imilye moun nan ap fè konbyen jou san manje. Lafen preske tiye moun nan lal pran l, li benyen l, li met rad sou li, li ba l kote pou l dòmi, li ba l manje, li repare moun yo. Yon travay konsa li desann nan yon otèl. Otèl li desann nan kote l mete tout sa l tap fè, li tap ede jèn timoun sa yo. Granmoun sa yo ke yo imilye nan zòn kote moun pa janm ale ooh lap ede machann nan lari ba yo komès nan otèl kote yo kase otèl la yo pran tout sa. Yo pran tout sal te genyen yo fèl tounen etazini pase li lage 2 bwa pandye 2 men pandye pase li paka ede yo ankò li pa gen mwayen pou ede yo ankò kòb yo te bal kenbe tèl te vann pou li te kapab ede moun sa yo yo pran tout Men, lòm gen lè, lòm, lòm nan lè l ap fè mechanste l gen lè bliye si gen, si gen yon zanj k ap ekri, k ap pran ni lè w fè byen ni lè w fè w mal. Hum! Nou konnen bagay yo konsa konsa, w ap fè yon lòt abi, w ap fè yon lòt soufri, epi ou panse ou pral rejwi. Evre, se yon piyay. Se yon piyay. Paw fèl kite si janl tap ede jèn gason jèn fi granmoun moun ke grangou te fini avèk yo la fen te fini avèk yo li tap fon travay konsa an nou fèl nou egzilel nou fèl tounen nou fèl tounen ozetazini poul pa ede yo pou yo timoun yo toujou mouri avèk la fen yo toujou mouri ak grangou. pou yo toujou rete anba ti tant dlo solèy ap pase yo wè pa gen espwa ou di nou di fè bwa pa ka kanpe devan fè e tankou yo di milat e ti nèg cheve grenn li ye li pa ka kanpe devan milat m panse Pèp ayisyen an kote sa fèt fò yo ta kanpe pou jèn gason sa pou travay yo te wèl tap fè konsa yo pran tout yo kase de bwa pou et malere a tout byenl tap fè avèk jèn gason jèn fi yo pa wè li tap ede pa de travay jèn gason sa tap fè ayiti non gen moun ki fèmen zye ki ret sou rezo sosyo yo pap gade travay moun ap fè lè w monte rezo sosyo facebook. YouTube kisa wal fè wal fè zen wal kale pwa oubyen wap wap ede moun wap ede moun sove nan mond sa wap ede moun sòti anba desepsyon gad de travay jèn gason sa tap fè pou mwen yo fèl kite ayiti yo kitel de pwa de bwa de bwa pandye an kreyòl la di yo fèl tounen ozetazini. Paske l pa ka ede. Li pa ka ede moun yo. Li pa ka ede yo. Li oblije, li oblije. Paske tout sa l te posede, li t ap ede yo. Menm sa yo te ba l kenbe, li pa t mete yo nan bank. Yo pran tout. E pi, pou yo pa elimine l apre sa, l kouri kite Ayiti. Paske l pa p ka kanpe devan milat yo. Paske yo te la sou yon milat. Ayisyen pa kanpe avè l paske yo pè milat. Li gen poul fè jou, li gen poul klè. M sonje sou Martin Luther King, li pa wè l, men pèp nwa a wè l. Kote blanch, nwa pat ka chita kote blanch. Lè w chita nan yon tren, e nwa w yo fè w leve pou blan chita. Li te fè yon jou. Anben lap fè yon jou yon lè pou pèp ayisyen. Yon lè pou yin yang nan fini. Yon lè pou divizyon an fini. Pou nou met tèt ansanm. Pou nou konstri peyi nou. Pou nou ede nasyon sa soti. M panse yon lè lap fè yon jou. Pèp sa pap rete konsa. Ayiti mwen menm m te kwè l pa la fwa. Bondye fèm wè sa 2 fwa depi 2 fwa Bondye fèm wè jan ayiti pral libere jan pèp sa pral yon pèp pwisan jan peyi sa pral bèl depi yon ayisyen ap pale mal de ayiti ap pale de tenten de ayiti m pap kanpe avèw e m di kèlkeswa moun kap koutem ekri sa. frè w ki sou rezo sosyo kap pale sou Facebook la te di w ekri sa Ayiti pap ret konsa nan non Jezi Ayiti pap ret konsa se yon pèp anpi chak nasyon si w te konnen jan Bondye pral leve pèp Ayisyen ou tap fyè pou gen yon zanmi Ayisyen chak nasyon kelkeswa nasyonalite w. M konnen Facebook ap tradi tout sa map di yo an anglè, an español, m konnen ki kote pou ale sou tout sa moun ap di an kreyòl pou mete l nan lang pa w pou w tande. Kèlkeswa nasyon ki sou latè, pou jan Bondye pral leve pèp ayisyen, pral leve pèp sa a, haa, e pou n te fè chwa yon zanmi ayisyen. E m kwè l. M ap wè l nan jenerasyon pa m nan. M ap wè l, m ap jwi l, m ap viv li. E kèlkeswa Ayisyen k ap koute m la, menm lè w pa kwè l nan dòmi, ou mèt kwè l. Ekri l. Pa chanje. Yon senp sèvitè te kanpe sou rezo sosyo. M pa gen tit. Se frè w. M pa gen tit. Tande! M se yon senp frè. Frè a pi gwo pase kèlkeswa tit ki genyen. Se di w Ayiti, Bondye ap leve l, tout lòt nasyon pral chèche refij yo nan peyi sa. Yo pral di wi, se Bondye k Bondye. Se Bondye k delivre pèp sa. Menm jan l te delivre pèp Izrayèl devan lamè wouj, devan Farawon. Sèv yon Bondye ki gran. Pa gen anyen. Pa bliye, yon jou. Se mil an, mil an son jou li ye pou Bondye. Lè li Wa dè wa, li Seyè dè seyè. Li Alfa, Lomega, le kòmansman e la fen. Le premye, le dènye. Se li k kreye syèl la, se li k kreye tè a. Se li k bay lòm konesans pou yo fè kèlkeswa sa w wè lòm ap fè. Se li k bay lòm konesans. Avyon, li bay lòm konesans pou fè avyon, elikoptè, bato, machin, moto, bekan. Se li k bay lòm konesans pou fè tout. Men li bay lòm limit yo, gen bagay yo pa ka, yo pa ka rive fè. Ou ka fè wobo, ou ka fè kò. Men san an Bondye, san an Bondye kreye te soufle lavi nan lòm nan, mèt P yo ou pa ka fè l. Gad on Bondye. Gad on Bondye. Gad gwo son Bondye. Se ou k Bondye. Ou fè tout kalite mirak. Mwen etone.

Dan le non de Jezi Kri ke ane a pa fini ou tounen nan plas ou dan le non de Jezi Kri ke le pè le fis le sentespri al pran kote ou ye a pou tounen nan plas ou pou sèvi Bondye pou bay Bondye glwa fò ou renmen ou dan le non de Jezi Kri e legliz ap kanpe pou ou legliz pa pral pale ou mal sou rezo sosyo yap kanpe pou ou gen pastè ki pral met tèt ansanm lidè ki pral met tèt ansanm pou yo priye pou ou pou tounen nan plas ou. Ke Bondye beni w, ke Bondye al touche w, ke Bondye beni fanmi w, ke Bondye al touche frè yo nan minit sa. Ke Bondye mare tout demon, tout baka, tout espri ki te fè w tounen nan mond sa. Ke Bondye al anchene yo, ke l retire w nan prizon dyab la dan le non de Jezi Kri. Mèsi Facebook, wa pataje li pou lòt lidè yo tande, pou pastè yo tande, share la avèk gwoup ou, avèk legliz ou. Pou yo priye pou Jameson inosan. Pou nanm sa ki koute chè tounen nan plas li. Ase yon nanm vo anpil pou Bondye. Li kite 99 lal pran yon grenn li te gen 100 lal pran grenn nan krèt dèyè. Paske yon nanm koute chè pou Bondye. Ok Facebook Yon nanm koute chè Al pranl Priye pou li Poul tounen nan plas li Bondye beni nou Facebook Chè li avèk lidew Avèk legliz ou mache a Yon dam misyonè M konn gen dam misyonè Gen moun Bondye menm mete la pou priye Pou jèn gason jèn fi Ki pa konvèti Ki nan lemond la pou rachte yo. nan anba bouch dyab la pou rachte yo sa yo ki kite levanjil pou al pran yo ke Bondye beni nou bòn jounen rete avèk lapè dan le non de Jezi Kri ou menm kap pase sou video sa dan le non de Jezi Kri ke Bondye vizitew ke Bondye vizite fanmi w ke Bondye vizite fwaye w ke Bondye touchew dan le non de Jezi Kri bòn jounen. Ke gras Bondye kouvri w rete avèk lapè dan le non de Jezi Kri se frè w Chal mwen renmen w dan le non de Jezi Kri Bondye beni w God bless you I love you.